Ok Bonjou e bonswa fanatik Youtube mwen yo Moun ki sou tout rezo sosyal kap swiv mwen yo Mwen di nou bonjou e bonswa Mwen gen yon Bon nouvèl pou nou Yon Movèz nouvèl ankò. Èske w konprann? Men kanbe menm jan ni jan ni, fòk mwen koute l pou non. Ebyen, èske nou te konnen estranje li a te bay on bout dat e ki lè Ayisyen, Brezilyen, Kiben, Pewouvyen e Chinwa

yon lwa deyò, li anonse ke e sèt apati de 29 septanm ki pase a la, e 5 peyi m sot site la yo, Ayiti, Brezil, Kiba, Pewou, Chin,

Moun ki te gentan poste san ke yo pat genyen sètifika de bòn vye mès nan peyi yo, sa ke yo voye fè Ayiti a, moun ki pat ko genyen sa a, sè e depi sèt apati de yè 30 la estranje li a bay 60 jou ki vle di 2 mwa Pou moun sa yo degaje yo pou yo voye chache papye sa a. Lè papye sa a rive nan men moun yo, anvan 2 mwa, si 2 mwa pran, y ap rechasa pwosès la. Y ap rechasa l. Èske nou konprann mwen? Lè papye sa a rive nan men moun yo, moun yo ap gen pou yo pote papye sa a ale nan Chile Atiende. Kounye a Chile Atiende li menm ap voye papye sa a ale pou moun yo. Men lè sa a moun yo ap mache ansanm avèk resi ke yo te ba yo lè yo te fin fè solisitou a. Y ap mache ansanm avèk li pou yo wè ki sa yo bezwen, epi Chile ak Linde menm ap voye Lali nan estranje li a pou yo. Èske w konprann? An ka ou pa ka jwenn papye sa yo oubyen ou pa genyen l, ou pa t dwe fè l anvan de mwa. Ou pa t ap swiv videyo pou w te tande ki sa k ap pale. Pliske ou konnen si w gade videyo a, ou panse se kòb w ap fè Reno fè. Si w bay yon like, se yon kòb w ap fè Reno fè. Si w enskri nan chanèl la, se yon kòb w ap fè Reno fè. Anben lè w vin resi Tande, lè w vin resi ap konprann sa, w ap bannann, w ap pèdi solisit ou a. Men si w te enskri avèk chanèl Reno Siméon an, ebyen w ap konn tout bagay sa yo. Èske w konprann mwen? W ap konn tout bagay sa yo san pwoblèm. Dotanplis, Estranje li a, sèt apati de. e juin pase pou rive 29 septanm la, lè yon moun te fè yon solisite oupè Permanencia Definitiva osinon viza, si w te manke yon bagay etranje li a te bay 120 jou ki vle di 4 mwa pou te voye papye k manke a ale. Ebyen, Sèt apati de yè yo retire sa li pa 120 jou ankò se 5 jou li vin ye menm jan avèk ansyen lontan si yon papye w manke yo notifika li epi yo soupsanal li yo baw 5 jou pou voye papye w ale si w pa voye l ale pandan 5 jou a epi dja yo retire sa pap e pwosès la èske w konprann mwen sa se konbe Nouvèl ke nou pat konnen, mwen kite l pou nou, pou nou konnen sa, sa nou menm sa, sa sèlman nap fè nou menm, abòne avèk chanèl la, epi mete yon like, epi kite kòmantè nou, si nou gen yon bagay nou pa konprann epi m kapab esplike nou. Dotan plis, li gen moun ki rele m ki mande m ki di m konsa ke, lè estranje li a ba yo yon prolonga, yon pwolongasyon viza,

Li pat konplè, li pat kont. Egal yo pa baw pèmanis an definitiv a, yo pa vle kite w san anyen nan men w, yo kanpe pwosès la epi yo baw yon ti viza pou kapab kenbe nan men w jis pou kapab sanble papye ke ou manke yo pou kapab fè pwosès pèmanis an definitiv a w la. Moun ki te di m konsa ke Eskel ka fèl la wi ou kapab fèl ou kapab fè li depi viza 10 mwa ou byen 6 mwa te gen 3 mwa nan menw si se 6 mwa li gen 3 mwa nan menw apre 3 mwa k rete a anvan 3 mwa k rete a fini ou mèt al fè e solisit ou fèl nan lesa definitiv a ou la si se pou 10 mwa l te depo e solisit ou a te fè sa li te genyen e ou a fè de. 6 mwa nan 1, 7 mwa nan 1, sa vle di li rete 3 mwa pou l fini, ou pa t al fè solisite ou pèmanesia definitiva iva w la. Sèlman w ap sanble tout papye w, fò w gen papye antecedentes ki se papye bòn vimès Ayiti pou yo wè si w pa konn vòlè, si w pa konn fè vye zak, si w pa konn fè vye bagay banditis, nan koze bat fi, bat gason bagay sa yo, fò w gen papye sa a epi w pa t al chili atyende epi y ap fè l pou ou. Wi ou kapab fè l. Èske w konprann mwen? Ebyen ok, se sa m te bezwen fè nou konnen. M pa gen plis bagay pou jounen jodi a la m ap fè nou konnen. Sèlman abòne avèk chanèl la, kite like, epi kite kòmantè pou mwen. Sa sèlman m mande nou. Epi n ap jwenn enfòmasyon ke nou bezwen nan bon jan ti mamit. Tchaw tchaw!